Senatè Guy Philippe, nou sot konfime e enfime prezans ou nan plas Sen Pyè. E yè swa nou te pale, ou te di m difikilte yo te enòm. Jodi a la, e kòman ou rive Senatè?
Kòman ou ye? E ben nou la e Senatè.
Nèg yo konnen, nèg yo met gang toupatou. E gang yo konnen gang yo mete yo, ti mesye ak zam yo se gouvènman an ki mete yo nan yon seri de pozisyon. Pou yo kontwole, monte presyon lè yo bezwen mande pou l'ONU vini, montre sa pa bon, sa mal, kidnape moun, kidnape ameriken, kidnape relijyez, tout se gouvènman k'ap fèl, tout moun konnen, se lajan leta y'ap pran pou bat leta ankò, pou bat peyi a ankò. Bon, kòm mwen te fè, yè m'te fè yon rezèvasyon nan Sunrise, m'te sipoze gen vòl a 11 zè, erezman a 2 zè du maten m'deside m'ap pran lanmè pito. M pran lanmè, m fè setèdtan nan yon ti bato ki gen yon ti motè 40 Enben m ba w jis pou klòch m wi, kab m ba asire w klòch ke m senatè, m ba w klòch senatè. Ou konnen lè w pran klòch Matin Débat kisa sa vle di? Ann ale, annou kontinye. M ap voye rezèvasyon an pou ou. M annik fin fè rezèvasyon an aprè m di kèt kan nèg yo wè non m Yo pral cancel vol. Efektivman, efektivman, efektivman lè m rive isit, m tande ke yo cancel tout vol. Tout vol cancel nèt. Erezman ke m te pran ti bato a yè swa vè 2 zè. M fè 7 è dan, m rive isit vè 9 è edmi. M rive vè nevè edmi donk mwen pase salye moun mwen yo a pye pou moun pa panse ke Guy Philippe vin la se ak zam, se ak bagay. M montre tout moun entimidasyon yo a pa fè m pè mwen menm. M pa pè anyen. M te fin pwomèt pèp mwen pa gen anyen k t ap fè m pale ak pèp mwen. Donk se te konfime? Se te konfime yè swa lè n fin pale a e anyen potko regle.
Se konfime yè swa lè n fin pale a, m rele yon zanmi ki al chèche fè yon rezèvasyon pou mwen, nou fè rezèvasyon an men m sispèk ke nèg sa yo ap cancel tout vòl piske yo konnen ke m ap vini e yo konnen ke m pap di m ap fè yon bagay pou m pa fè l. Kòrèk. Donk m te di pèp la m t ap la avè yo Mwen deside map la avè yo, m pran ti bato a, ou konnen semèn sa gen nòde, gen tout move tan, anpil gwo lanmè, m fè 7 èd tan, 7 èd tan edmi, men m rive kanmenm. Mwen rive e jodi a m ansanm avèk moun yo. Senatè, pèmèt mwen poze yon kesyon a pati de la. Ou pran, ou pran, ou riske kanmenm vini nan ti bato, gen yon bout ba, e pa sa? Bout ba, Maryani.
Anfèt, leta pa gen kontwòl lanmè a, lanmè a se nan men mesye li ye. Boutba e donk ou pa panse misye te ka rankontre avè w?
Ha se sa k fè nèg k ap mennen m yo m di mesye rete lwen rete lwen kot la donk e m konnen se yon leta delenkan li ye m konnen leta a se yon leta delenkan e l gen rimot kontwol ak nèg sa yo nèg ki gen zam yo se leta a k ap kontwole yo se leta a k ap ame yo pa tout an majorite se ak leta y ap travay donk leta sa a fè sa l vle. Donk mwen menm mwen pran tout prekosyon m, m soti a dezè e jan m di w la la vè nevè edmi m rive nan Pòtoprens e jodi a m ansanm avèk moun yo m te pase salye yo sou plas Bwaye pou m di yo n ap fè nouvo manifestasyon yo paske si nou pa fè anyen non m te plas Bwaye dabò e aprè m al plas Senpyè. Ok ok alò senatè an n ale politik di yo politik di yo Nou konnen, anpil fwa, depi 86, depi 2000, depi 1804, apre endepandans nou, nou pa mèt tèt nou. Se, se entènasyonal k ap moute, desann gouvènman. Jounen jodi a la, ou pran tèt revolisyon. Tout moun aksepte ke jodi a la, se ou menm ki reprezante fer de lans mouvman pou jete Ariel la. Jodi a la. E e e ki bò Guy Philippe ap ye? Guy Philippe pral patisipe, enplike nan kesyon moute gouvènman an oubyen kisa Guy Philippe pral fè aprè le départ de Ariel Henry? Konsa map di w erè de erè 2004 la pap repete an 2024. Ayayay. An 2024 se moun pèp la fè konfyans kap la. An 2024 se pa blan kap vin dikte kiyès ki pou dirije Ayiti. Pèp la klè li dil vle revolisyon, li vle chanjman. Pèp la nan lari nan tout komin, gade yè nan prèske tout komin nan peyi a pèp la nan lari. Se ke pèp la di li dakò avèk mouvman revolisyon an. El reponn a apèl ke lidè revolisyon yo epi avèk yon seri de lòt gwo nèg ki nan politik an Ayiti te fè, pèp la pran lari, li dil vle chanjman. Donk semèn sa ke entènasyonal la ak tout figi. dil la, tout ipokrit li a, ke l sispann panse ke n ap kwaze bra n kite l vin mete on lòt solisyon ki la pou l vin pèpetye, pou l vin rejenere sistèm ki pa ka mache depi 1806. Nou gen anpil fwa n gen lidè ki anvi chanje Ayiti. Desalin te vle chanje Ayiti. Prezidan Lekont, menm lè lè l te minis li te gen ti pwoblèm, men lè l vin prezidan l te vle chanje kesyon finans peyi a. Non Alexis ke tout moun ap pale mal la, se youn nan premye nèg ki men moral nan politik, se youn nan premye nèg ki, se youn nan premye nèg,
wi se youn nan premye nèg ki fè vin respekte sa k rele Dessalines nan. Men yo fè n rayi l, kòm si l pa t bon, l pa t janm fè anyen. Gen anpil nèg ki te vini avèk tout volonte, tout fòs li pou yo chanje Ayiti. Aristide an 1990 te gen anpil fòs li te vle chanje Ayiti. Kòrèk, kòrèk. An 1990 se pa. E pa Aristide pèpè a non, revize a non. M ap pale w bon an. Sa k te la a, sa anpil jèn te kwè nan li a. Men nèg yo toujou fè yon jan pou yo kraze nèg sa yo, pou yo imilye nèg sa yo, pou yo tiye nèg sa yo. Semèn sa a, nou gen yon chans, se ke pèp la konprann. Pèp la konprann e li vle chanjman. E se sa k ban m fòs, ki ban m kouraj. Demen m ap nan lari a oubyen aprè midi a m ap nan lari a avèk tout pèp mwen. M pa konnen ki nèg, ki sòlda, ki vaga. Kòm taktisyen m konnen w ap nan lari a men se pa nenpòt moun k ap konnen ki kote w ye.
Byen antandu, tout moun ap wè m.
Men m ap gen sekirite ki nòmal. Senatè Guy Philippe,
Wi, Senatè Guy Philippe, nou konnen gen anpil lòt aktè ki enplike nan kriz la.

Alos se nan. Pale avèk plizyè reprezantan pati politik, m pale avèk reprezantan ede, yon seri de lòt moun, e sa pa gen 30 minit m tap pale avèk senatè Moïse Jean Charles, e nou tout nap eseye pou nou wè kòman nap pote yon soli. Nan, m pale, m pale avèk tout moun. E afè m te tande blan met sanksyon, blan ap di tèl moun, blan pa gen okenn kalite moral pou l di ak ki moun mwen ka pale oubyen moun m pa ka pale. M pale ak moun mwen vle. Kòrèk.
M pale ak moun mwen vle.
Afè sanksyon blan, fòk blan ta sanksyone tèt li anvan pou m ta wè l se yon bagay serye l ap fè. Toutotan l pa sanksyone tèt li, l poko ap fè bagay serye. Mèsi Senatè Guy. Mèsi Senatè Guy. Randevou demen. Maten deba, maten deba la, n ap swiv ou nan lari a.
Sete Senatè Guy Philippe, ansyen Senatè de la Grandans elu a yon sifraj anraje nan Grandans. Li vini sot fè sizan nan prizon, li popilè on ne peut plus.